Ke la pè e la gras de Dye vou swa done, nou salye nan lè sa chak zanmi emisyon lefikasite de la priyè ki toujou tande nou e ki toujou pataje emisyon nou yo a travè rezo sosyo, nou swete ke Bondye nan amoul nan konpasyonl kapab kontinye beni nou davantaj e Ke l kapab kontinye ede nou pou n kapab rete fèm nan levanjil. Se toujou zanmi nou, Evangeliste Claude Elvard. Nou vini nan lè sa a pou nou kapab fè pase kèk minit ansanm e dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nou vle pataje ansanm avèk nou nan lè sa a etid sou istwa legliz la. Nou pral wè Yon gran pwen aswè a ki se definisyon legliz la. Definisyon legliz. Nou pap gen tan wè anpil bagay, men nan ti tan nou va pase a, nou rete kwè Bondye nan amou l, nan konpasyon l, kapab ede nou menm k ap tande pou nou kapab konprann. Mo legliz la soti nan mo grèk, eklezya, ki siyifi asanble. Nan peyi Lagrès, yo te konn itilize mo eklezya a pou pale de asanble, sitwayen ki reyini pou diskite sou zafè piblik ki konsène yon vil epi pran desizyon ki nesesè, selon Travay chapit 19, vèsè 32 a 41. Ou kapab li l pou nou pandan w ap tande l. Pa egzanp, nan diskou dyak Etyèn te fè pou defann tèt li, li te itilize mo eklezya a lè li t ap pale de asanble pèp Izrayèl la ki te avèk Moyiz nan dezè a, selon Travay chapit 7, vèsè 38. Mo eklezya a soti nan vèb grèk E kale yo, ki sinyifi rele deyò. Mo sa fè nou konprann legliz se asanble Bondye rele pou sispann viv selon koutim mond lan epi pou viv apa pou li. Se nan sans sa apot Pyè ekri nan 1 Pyè 2 vèsè 9, li di men nou menm Nou se yon ras Bondye chwazi, yon bann prèt k ap sèvi Wa a, yon nasyon k ap viv apa pou Bondye, yon pèp li achte. Li fè tout sa pou n te ka fè tout moun konnen bèl bagay Bondye te fè yo. Bondye ki rele nou soti nan fènwa a pou nou antre nan bèl limyè li a. Tande byen, Mo legliz pa t janm siyifi yon tanp jan sa ye jounen jodi a. Nan vrè sans li, legliz se tout moun ki reyèlman mete tout konfyans yo nan Jezi kòm Sovè e Senyè. Tout moun Bondye mete so Sentespri a sou yo. Nan sans sa, nou ka itilize diferan Ekspresyon pou n fè referans ak Legliz Kris la. Premyeman, Legliz inivèsèl. Legliz Jezi Kris la inivèsèl paske tout moun nan lemonn antye ki vrèman rejenere fè pati Legliz Jezi Kris la, kèlkeswa ras yo, ak ran sosyal yo. Selon 1 Korintyen chapit 12 vèsè 13. Nou pral wè ansanm avèw jan nou di sa deja 4 tip de legliz. Legliz inivèsèl, legliz envizib, legliz vizib epi legliz lokal. Nou sot defini legliz inivèsèl la, nou di legliz inivèsèl se Tout kwayan nèt ki vrèman rejenere k ap suiv Kris, kèlkeswa ras yo, kèlkeswa ran sosyal yo. Legliz envizib. Nan yon sans, Legliz Kris la envizib, paske se Jezi sèl ki konnen ki moun ki vrèman rejenere e ki fè pati Legliz la. Legliz vizib, Nan yon lòt sans, Legliz Kris la dwe vizib, paske li dwe manifeste l sou tè a pa mwayen manm li yo ki vivan epi k ap suiv tras Jezi, k ap ranpli wòl sèl ak limyè nan lemond. Matye chapit 5, vèsè 13 a 16, e Jan chapit 13 vèsè 35. Legliz lokal Legliz lokal se tout diferan gwoup kwayan ki reyini nan regilyèman Nan yon kay oubyen nan yon tanp. Nan legliz lokal la, nou jwenn vrè kwayan ak fo kwayan, Matye chapit 13 vèsè 24 a 30. Fòk nou souliye, menm si yo rele yon legliz lokal Legliz di Kris, Legliz Apostolik, Kò de Kris, elatriye, sa pa vle di Tout manm li yo fè pati Legliz Kris la vre. Sa vle di, nan legliz lokal yo, se sèlman vrè kwayan yo ki fè pati Legliz Jezi Kris la. Kidonk, non yo bay legliz lokal yo se jis yon mwayen pou idantifye yo. Men gen lidè kèk legliz lokal ki kanpe sou non yo genyen an pou fè konprann se yo sèl ki nan verite a. Yo souvan fè emisyon nan radyo pou kritike olye pou evanjelize. Yo souvan pale sou rezo sosyo pou moute tèt yo sou doktrin yo olye pou yo ka evanjelize. Gen kèk legliz lokal ki kanpe sou non yo genyen an ak sou jan yo fonksyone pou di se yo sèl ki espirityèl. Pwoblèm sa poze paske gen anpil moun ki pa fè diferans ant sa ki fondamantal e sa ki pa fondamantal. Pa bliye n ap pale sou Histoire de l'Eglise kote n ap defini legliz pou ou, kote nou sot wè 4 tip de legliz ki egziste, se legliz inivèsèl, Legliz envizib, legliz vizib, epi legliz lokal. Nou di gen sa ki fondamantal e sa ki pa fondamantal. Sa ki fondamantal, se tout doktrin biblik yo, tout legliz lokal dwe kwè yo epi anseye yo san chanje anyen. Egzanp, Bib la anseye yon moun sove sèlman pa gras, pa mwayen lafwa li nan Jezi. Si tout legliz kwè epi anseye doktrin biblik sa, y ap evite anpil diskisyon ki pa nesesè. Sa ki pa fondamantal, se jan legliz lokal yo òganize sèvis yo, fòm yo itilize pou adore oubyen pou priye. Egzanp, yon legliz ka deside fè tout moun leve vwa yo byen wo pou priye ansanm epi fè ale vini nan tanp lan. Tandiske, yon lòt legliz ka pa deside fè l konsa, sa vle di, fòm legliz yo itilize pou adore, pou priye ka varye. Sa ki pi enpòtan an, se jan ou konsakre lavi ou ak jan ou dispoze kè ou lè w ap adore oubyen priye Bondye. Ann pa kite sa ki pa fondamantal mete divizyon nan mitan nou. Pa janm bliye ou gen dwa gen kat pèseverans ki make chak dimanch oubyen chak samdi. Ou gen dwa batize. Ou gen dwa nan gwoup, nan koral. Ou gen dwa monitè, predikatè, elatriye, epi ou pa manm Legliz Jezi Kris la. Alò, pa kontante ou sèlman pou w yon manm legliz lokal. Sa ki pi enpòtan an, ou dwe gen asirans Ou se yon manm nan Legliz Jezi Kris la? Gade Mati 7, vèsè 21. Mati 7, vèsè 21. Tande byen, se pa tanp lan ki Legliz la, men se kwayan ki reyini anndan tanp lan ki Legliz la. Pa egzanp, nou ka di, Tanp kote Legliz Filadèlfi reyini. Pa janm bliye, Legliz la Pi enpòtan pou Jezi Kris pase tanp lan. Oubyen nou ka di kwayan yo pi enpòtan pou Jezi Kris pase tanp lan. Sonje jan Bondye te kite Babilonyen yo detri bèl tanp wa Salomon te bati a akoz dezobeyisans pèp la. Jezi pa t mande Pyè

pou n pa gen yon bèl tanp pou n adore Bondye, si gen mwayen pou sa. Men, fòk nou pa bay priyorite ak tanp lan ki gen pou detri yon jou. Bidjè legliz la dwe konsène legliz la anvan menm li konsène tanp legliz la. Pa bliye, pastè a pa gen pou rann Bondye kont pou tanp lan, men li gen pou l rann Bondye kont pou legliz la. Pa bliye n ap etidye ansanm avè w istwa de legliz kote nou sot wè ansanm avè w definisyon legliz la e nou sot wè 4 tip de legliz ki genyen ki se legliz inivèsèl, legliz envizib, legliz vizib epi legliz lokal. Epi nou te wè ankò sa ki fondamantal e sa ki pa fondamantal. Nou gen pou nou retounen ankò pou nou ka pataje ansanm avè w menm etid la ki se Istwa de Legliz kote nou pral wè deklarasyon Jezi konsènan nesans Legliz la. Ke Bondye kontinye beni nou, ke Bondye kontinye akonpanye nou, ke Bondye kontinye kenbe men nou chak pou n ka rete nan levanjil. An nou priye Bondye avan nou ale. Senyè Dye Toupisan, nan lè sa a nou di w mèsi. Mèsi pou gras ou, mèsi pou sa w fè nan lavi nou. Mèsi pou chak zanmi k ap tande etid sila konsènan istwa de legliz. N ap mande w tanpri souple, ede nou pou n ka chèche sa ki pi enpòtan yo. Ede nou pou n ka fè pati legliz envizib la, ki se legliz ke wap tounen vin chèche a pou nou pa sèlman mete rad mare tèt pote bib liv chan mache nan yon tanp mache nan yon legliz lokal pou fòm men pou nou ka fè levanjil serye o dènye jou a poun ka eritye lavi etènèl fè sa pou nou beni nou tout ansanm dan le non de Jezi de Nazarèt li ki viv ki rèy Au siècle des siècles nou priye w konsa. Amen. Nimewo telefòn nou se toujou plis 509 33 30 36 79. N ap mande w pou kapab toujou kontinye pataje etid la e abòne avèk chanèl la pou nou kapab e pwogrese plis de jou an jou. Sa fè nou plezi e w ap ede nou pou n ka pataje levanjil la pi plis a travè le mond antye. Bondye beniw babay a la pwochèn.